Dante. Donk nèg sa yo se pa de teyoris. Teyoris yo se yon gwoup de nèg ki gen yon filozofi pwòp. Les terroristes sont des suicidaires. Eske Lanmò 100 jou suisidè? Eske Babekyou suisidè? Eske Izo suisidè? Non, se son de band arme ke yo itilize ki kreye par les élites économiques e elit politik lan. Lè nou pale de elit ekonomik lan, nou wè lè bidyo lè Bosan, lè Zourek, lè Zabdala e ou ankò e e e lè Kawoli. Si jodi an nou bezwen deklare gwoup ame sa yo dè teyoris, premye moun pou n deklare dè teyoris se elit ekonomik lan. Answit nou pral gade elit politik lan. Elit politik lan se dezyèm faktè ki kreye gang yo. Lè nèg yo pral nan eleksyon. Yo jwenn de gang, yo jwenn de zòm yo ame yo. An nou pran egzanp sa ki te pase nan Latibonit lan avèk depite Prophane Victor ki ame nèg yo sou pretèks ke l pral ba yo travay. Jodi an ou di nèg la al goumen pou ou pral ba l travay ou pa ba l travay. Zam ki nan men l lan ki sa w vle fè avè l? Twazyèm gwoup moun ki kreye gang yo se lè se lit entelektyèl. Ou marjinalize gwoup moun nan, le fè ke li marjinalize, enben nou vin kreye sa yo rele yon sosyete paralèl. Sosyete paralèl anbe ki sa fè, yo òganize yo antre yo menm pou yo surviv. D'où la naissance de Viv Ansanm. Jodi an, pou goumen kont nèg yo, fòk nou fè yon fason ke leta vin pou tout moun. Si leta a pa vin pou tout moun, kijan w pral goumen kont gang lan? Pou di l depoze zam lan, zam lan li di, se zam lan k sekirite l. Se avèk zam lan pou l fè tout sa ke l ap fè yo. Men gon fason pou retire zam lan nan men l. Pa bliye avèk lè FARC, Kolonbi gen 40 an t ap goumen kont lè FARC. Le fè ke yo pa ka jwenn yon solisyon kisa yo fè? Yo negosye avèk dyab lan. Gen yon otè se Pierre Azan ki ekri Il faut négocier avec le diable, même si c'est le diable. On sait que c'est le diable, mais parfois il faut négocier avec le diable pour le bien-être de la population haïtienne. Jodi an kiyès kap viktim? Se mwen menm, se ou menm, se moun ki sot nan klas defavorize yo, se pa lèzelit politik, se pa lèzelit ekonomik, men se nou zòt kap viktim. Gade yon medsen. Yo asasine l lakay li a kout kouto. Nou pa menm gen inivèsite jodi a k ap fòme medsen. A chak fwa ke nou asasine yon entèlektyèl nan peyi an, se yon bibliyotèk anbilan ke n detwi. Kote oken Alexandrien pa ka ranplase l. Jodi a, batay pou nou chanje peyi an, li dwe pase dabò pa responsabilite Leta. Fòk Leta pran responsabilite l jodi a pou nou goumen. Gade sa k ap pase an Repiblik Dominikèn. Jodi an, kiyès yo jwenn nan fik lan? Se lèzayisyen. Kiyès yo jwenn nan konstriksyon? Se lèzayisyen. Kiyès yo jwenn nan kann lan? Se lèzayisyen. Nan tout batey ki gen an Repiblik Dominikèn, se ayisyen ki fè tout dyòb sal yo. Se ayisyen ki aksepte leve bonè, mache sal, dòmi ta, pou yo sibveni o bezwen de paran, paske nou gon leta ki fèb. Men jodi an, men la Repiblik Dominikèn ap maltrete yo. Si nou te gen yon diplomasi ki fò, eske se sa, paske nou gen des akò, des konvansyon ke nou siye, an matyè de migrasyon. Ayisyen depi ke li gen paspò l, se ou menm ki peyi ki aksepte resevwa migran ki pou regularize l. Ou di ou pap regularize l, an pa bliye nou okipe w pandan plis de 23 zan. Si ayisyen te konn aji menm jan avèk dominiken jodi an la nou pa tap gon Luis Abinader paske pèp ayisyen se yon pèp ki emosyonèl c'est un pèp ki ri ki danse ki pleure et qui se rezigne se yon pèp ki très hospitalier se poukwa nap mande tout ayisyen ki an repiblik dominikèn yo Fè yon depasman de swa. Kite travay yo. Antre lakay nou pou nou fòse gouvèneman nou an travay. Antre lakay nou pou nou rekonstwi Ayiti ansanm avèk fòs revolisyonè de tèt nasyonal la. Pou n fini avèk aspè sa nèt, chè mèt, genyen ou menm ou mande pou MMS la kite. Antanke legalist, antanke avoka, nou rete akwoche a konstitisyon peyi nou. Nou rete. akwoche a lwa peyi nou. Dayè, nous avons la loi comme boussole. Atik 56 konstitisyon nou an di, Oken etranje pa gen dwa pou l foure bouch li nan politik entèn Ayiti ou ankò al negosye nan non Ayiti. Otomatikman ke li fè sa, Selon konstitisyon an, nou konsidere l kòm persona non grata. E via minis afè etranjè nou an, n ap mande l pou li kite peyi a imedyatman. Sela souzantann kwa? Nan yon eta de dwa, nan yon eta ki fò, nan yon eta ki pa pite piblik,

Yon leta ki fèb, se yon leta ki nè pa an mezi dasime se responsabilite, se a di an leta ki na pa la kapasite daksyon. Donk, sa vle di, sa vle di, se yon leta fayi. Jodi an, eske leta ayisyen an se pa yon leta ki efondre? Wi, se yon leta ki efondre. Li efondre an la mezi ke nou pa ka garanti sekirite popilasyon an. An nou pran egzanp. CPT an monte, li te monte avèk yon misyon. Misyon CPT an se te òganize les eleksyon epi garanti le dwa a la sekirite piblik. Men mentnan, depi ke CPT a monte o pouvwa, sèl sekirite ke yo garanti, se sekirite sosyal pou tèt yo. Se a di ke sekirite pòch yo. Kote ke tout gran aks yo rete kontwole pa lè gang, okontrè nèg yo vin ogmante pwoblèm popilasyon an. Lè nou konprann ke jodi an, si nou pral gade sou sant ospitalye yo, nou pèdi lopital jeneral, nou pèdi lopital Isaïe Jeanty, nou pèdi lopital Sen Franswa Dsal, nou pèdi Azil Fransè, nou pèdi lopital m kwè ke Medsen San Fwontyè te gen onivo Matisan. E pou nou site sa yo sèlman, si nou pral gade etablisman skolè yo, nou pèdi Lise Tousen, nou pèdi Lise Firmen, nou pèdi Lise Marijàn, Dèjènfiy, Jan Jak, La e Kafoufèy. Si n ap gade etablisman inivèsitè yo, nou pèdi Fakilte de Medsin, nou pèdi Fakilte Dwa, Etnoloji, Odontoloji, Inage, Syanzimèn, Yera, nou pèdi yo. Donk men nan, sa moutre se yon leta ki efondre. Jodi an, popilasyon Kafou Fèlan deplase, popilasyon e Mibalè deplase, popilasyon Kabarè a deplase. La moutre ke nou gen yon leta ki fèb. Nou gen yon leta ki fayi ak misyon l. Si nou gen yon leta ki fayi ak misyon l, se tout afè nòmal jodi an pou nou gen de etranje ki vin foure bouch yo nan politik entèn Ayiti. Men si nou gen yon leta ki fò, O sans de Francis Fukuyama, nou kwè ke lè sa a, pèp ayisyen an, se lè sa a se li menm ki souvren, k ap kab deside pou di x ou y se persona non grata. Gen anpil vwa k ap leve. Li pa yon sekrè pou pèsòn ke nou zòt atravè Fòs Revolisyonè Dantant Nasyonal, nou te toujou di l avan menm ke mesye Kenyan yo te antre nan peyi an. Nou te di ke mesye Kenyan ap antre nan peyi an, Y a pral itilize yon fòm, y a pral pran pòz ke y a pral fè yon entèvansyon men m te di w se t ap yon entèvansyon pasyèl. Entèvansyon pasyèl la pa pral rezoud anyen. E misyon nèg yo te di w ke yo te la pou te vin sekirize batiman piblik yo. Eske lopital jeneral pa yon batiman piblik? Eske inivèsite an, sant inivèsite nou pa batiman piblik? Menm lopital Sen Franswa Dsalou ankò azil fransè. Se batiman piblik yo ye paske yo la pou yo sèvi piblik lan. Eske palè nasyonal sekirize? Eske 9 brakè yo tounen palè nasyonal? Eske premye minis fawouchè a li tounen nan primati o nivo bisantnè? Eske pakè ki te loje bisantnè ki moute e la li ki mentnan ki vin la nan ti kalòj nan 75 an eske yo rekouvre libète yo? Men non! Men non, piske ajan kenyan yo fayi ak misyon yo, se toutafè nòmal pou yo retounen lakay yo. Men sèt kestyon de al negosye avèk la Repiblik Dominikèn pou fasilite kèlkonk entèvansyon, n ap di ke atik 56 konstitisyon an, li di, li, yo konsidere yo kòm persona non grata. Atik 8 tirè 1 konstitisyon an di w, Teritwa Ayiti an, ou pa ka vyole l ni an pati, ni an tou, pa okenn fòs etranjè, Le fè ke n ap mime, le fè ke nou gen yon konstitisyon ki pa yon konstitisyon alayisyèn, se sa fè ke nèg yo ka di ke yo ka al negosye pou nou an Repiblik Dominikèn. Men jodi an, tout moun konnen MMS lan fayi a misyon l. Se pou, e pa pou san rezon ou wè yo deklare, yo di w mesye yo se teyoris. Men non, y ap kontounen MMS lan. Paske objektif oksidan an, objektif elit ekonomik lan, se detwi Ayiti o pwofi de oksidan an ankò. Poukisa? Paske sonje byen m te di l, nou gen anpil resous natirèl nan sousòl nou an. Le fè ke nou zòt nou pa ka eksplwate li, olye ke yo ta vin fè yon koperasyon ganyan ganyan avèk nou, yo prefere itilize les gangs armes.